Nan ki dat anbasad Ayiti a ye la mètnan e lap rele moun e poul bay e fè al depoze e bay viza? Sèke sa se yon kesyon ke nou gen anpil anpil anpil anpil moun ap poze nou e anpil moun ta renmen konnen. Ou menm ki nan pwogram nou la ki dwe te apwouve deja e ou potko apwouve mesaj e video sa se pou ou kapab pataje li e avèk yon zanmi w konnen k deja nan pwogram sa, jis nou pral bay anpil detay konsènan 2 kesyon sa e nan ki dat yo ye la mentnan an Ayiti. Bon, jan ke nou te di l nan kòmansman videyo a, ke nou pral bay nan ki dat Ayiti ye l ap bay viza. Bon, oparavan Ayiti pa t genyen yon. Yon kontwòl de viza yo l t ap bay e de randevou de de ak moun yo t ap antre an kontak jis pou yo bay viza. Menm moun e ki te fè yon demand, apre ke yo te fin fè demand lan, anbasad la te antre an kontak avè w, kid ou se moun me ou te moun jwen, anbasad la rele w li ba w viza nòmalman. Sèke mentnan, kijan sa ye? Depi nan kòmansman semèn mwad novanm nan, se konsa anbasad la ap voye mesaj ba moun, y ap di moun yo bezwen gen kontwòl lis la, pou nou ede yo konsidere lis la nan fason ke yo te resevwa l nan ministè lajistis isi a la. Bon, se la osi anbasad Ayiti a. ap eseye pou l te ka kenbe lis la nan fason ke l te resevwa l nan men Minis de la Jistis isi a. Se nan kòmansman novanm nan ke anbasad la kòmanse pran kontwòl sa. Daprè kontwòl sa ke yo kòmanse pran la, mwen menm mwen dekouvri nan ki dat yo ye y ap bay y ap bay viza y ap bay y ap antre an kontak ak moun. Parapò avèk kantite de moun ke m te travay pou yo. moun ki te mwad me, moun ki te mwad jwen, ke moun sa yo, pa rapò avèk moun sa yo, sa vin rann ke mwen menm mwen vin gen kontwòl nan ki dat yo ye Ayiti. Bon, ou ka remake li vrèman biza, ou pral di gen moun me ki poko jwenn viza epi te gen moun jwen ki gentan jwenn viza. Li vrèman biza. Men, reyèlman mwen gen moun mwad 4 jwen, 4 jwen e 6 jwen ke, ki te fè demand lan ki te fin apwouve, ki fè demand lan ki gentan gen viza yo nan men yo e ki ka vin Brezil senpleman achte biyè yo. Bon, mètnan, daprè sa ke nou dekouvri, moun y ap antre an kontak avè yo, avè, nan, an kontak avè yo, ke n ap travay pou yo, Ke anbasad la bezwen gen yon kontwòl de lis la nan fason ke li te resevwa l lan. Men kontwòl sa yo vin pran l mètnan la m kapab di w yo nan 23, 24 me. Anbasad Ayiti a, li nan 23, 24 me la mètnan. E moun 24 me, Yo rele. Yo, yo t ap rele moun 23, men mètnan la, yo antre nan moun 24 me. M. Ayiti. Men w ka rete w te wè ou te 30 me, epi ou te gentan gen viza nan men w deja, paske oparavan pa t gen kontwòl. Men mètnan, yo vle mete kontwòl la nan fason sa. Se sa k fè w ap wè gen moun 30 me ki gentan gen viza, gen moun 25, 24 me ke yo poko antre an kontak avè yo. Se sa ki te fè sa paske yo pat gen yon kontwòl Ayiti. Men mentnan la, si ke w se 31 me yo poko antre an kontak avè w, ou pa bezwen pè, mentnan la anbasad la nan 24 me. Konsa tou, m pa konnen kijan yo pral fè l pi devan, èske ministè de la jistis isi a, pa rapò avèk kantite de moun y ap bay apwobasyon, Eske ministè lajistisisi a ap pran yon desizyon kote ki moun ki apwouve yo pou yo swa yo ta di yo ba yo yon viza dijital ou di mwens yon viza yon yon viza pètèt jis pou moun nan te ka senp vwayaje paske moun nan gentan apwouve depi l fin apwouve se ke ministè lajistisisi a li gentan konsyan ke moun sa kapab vin Brezil nòmalman m ap rete tann nan ane k ap vini Kijan sa ap ye? Paske sèl Ayiti pap ka ba tout moun sa yo viza. Paske gen moun ki ka gentan apwouve ki fè 1 an ki pa janm jwenn viza paske anbasad la lan anpil. Menm ke yo mete ti detay jis pou yo fè moun yo travay plis konsènan de ranpli fòmilè, bagay sa moun nan pa ti bezwen fè sa yo. Imejatman ke moun nan apwouve. E se rele li fè moun nan depoze epi ranpli fòm nan pou li epi ba moun nan viza l. Sèke se sa yo te fè, nòmalman yo pa t bezwen voye moun al ranpli fòmilè, voye foto tou sa. Jis yo fè l vin pi lan avèk tout detay sa yo. Men, n ap gade pou n wè ane k ap vini kijan sa ap ye. Men mentnan la. Kid ou kontan ou pa kontan, Ayiti pa rapid e yo nan 24 me toujou. Yon pwogram ki ki an fonksyon depi 18 me epi kounya la ape anpil anpil anpil moun apwouve, anbasad la kòmanse bay anpil viza osi, pou m byen di nou, kòmanse bay anpil viza, men sa pa kont ke yo lan toujou paske E yo nan 2024 me jiska prezan sepandan gen anpil anpil anpil anpil anpil anpil moun ki deja apwouve. Bon, se ke se de sa nou pral pale nou nou ta pral pale nan videyo sa. Si w te renmen videyo sa w kapab kite yon like, kite yon kòmantè. Si nou pa si ke nou pa e reponn kòmantè a se pa fòt nou paske nou gen anpil bagay n ap fè. Men kan menm n ap eseye reponn tout kòmantè. E anplis tou si w kapab antre an kontak avè si anbasad la tre an kontak avè w l ba w yon link